Hey! Sa kap fèt? Se Mito Official. Nou gen plis pase 200 zan depi nap goumen ansanm avè yon zam. Zam ke nap goumen ansanm avèl la se yon zam zansèt nou yo te kite. Nou toujou ap pale Tousen Louvèti, Jan Jak Desalin, Kapra Lamò e lòt ankò. M panse nan moman nou rive la, Nou ta sipoze gen lòt zam ki akonpanye zam sa yo ke nou toujou ap pale de yo a. Paske wi, zam sa l ap toujou sèvi nou fyète. L ap toujou sèvi nou pou nou sonje ki kote nou sòti, ki kote nou prale. Men li lè pou nou gen lòt zam. Nou vin rive nan moman, m santi twòp san koule. Twòp divizyon fin kraze kè n. Twòp mechanste an mitan nou. Yo ban nou twòp zam pou nou detwi pwòp tèt nou, pou nou detwi moun k ap manje ansanm avè nou, k ap bwè ansanm avè nou, k ap dòmi leve menm kote ansanm avè nou. Èske se ou menm ki pwoblèm peyi a? Èske se ti malere w ap detwi Tout jounen yo ki pwoblèm peyi a. Eske se timoun Nou anpeche ale lekòl yo ki pwoblèm peyi a? Si non poukisa se yo menm kap peye? Eske se timoun Nou anpeche ale lekòl yo ki fè wout paka konstwi nan peyi a? Eske se moun Nan geto yo ki sanble avw yo ki anpeche peyi a gen lopital? Men si non poukisa se yo menm kap peye? Pou Nou te retire chèn esklavaj la nan pye Nou, nan men Nou? Se paske te gen inyon antre nou. Men jounen jodi a, yo anpeche nou ini paske yo gentan konnen si nou ini, nou gen twòp bagay ke n ka fè. Men jiskilè nou menm n ap konprann sa? Yo bay nou zam pou nou detwi pwòp tèt nou. Yo pran mizè nou, yo pran mekontantman nou, epi yo melanje yo ansanm tankou yon pwazon, epi yo lage l nan mitan nou pou nou detwi tèt nou. Men mwen vin di nou jodi a, Nou ka chanje sa. Wi, nou ka chanje sa. N ap pase yon sèl wout, ki se rekonsilyasyon. Ki sa rekonsilyasyon an vle di? Li pa vle di tout moun dakò ak tout moun. Rekonsilyasyon pa vle di nou bliye sa k te pase. Li pa vle di tout moun oblije gen menm opinyon. Men, rekonsilyasyon vle di, ann mete peyi a an premye. Nou deside wè yonn lòt kòm moun. Nou deside retire men nou nan grif mechanste. Nou deside wè byen yonn pou lòt. Nou sispann detwi lavi ti frè nou pou nou fè lòt plezi. Rekonsilyasyon vle di, moun lavil sispann wè moun andeyò kòm lènmi, epi moun andeyò sispann wè moun lavil kòm yon menas. Rekonsilyasyon vle di, Nou sispann wè klas mwayèn ak klas pòv la kòm de kategori moun ki pa ka viv ansanm. Li vle di, sispann sèvi ak politik pou divize yon nasyon tankou bèt. Lè yon nasyon divize, li pa gen oken avni. Men lè nou deside ini nou, nou vin rekonèt fòs nou, nou pran responsabilite nou, Se la tout chanjman yo posib. Menm si nou wè tout sa k ap pase nan peyi a, nou poko janm pèdi batay la. Men nou sipoze sispann goumen yonn lòt. Depi plis pase 200 ane, nou toujou ap goumen pou libète. Men, libète a pa ka sèlman kenbe nou nan chire pit. Libète, se lè peyi w gen lapè. Libète. Se lè ou pa pè katye lakay ou. Libète, se lè yonn fè lòt konfyans, menm si se pa a san pou san. Men pou nou rive la, fòk nou chanje direksyon. Fòk nou deside mete zam yo atè oubyen sèvi ak zam yo kont moun ki te mete yo nan men nou yo. Pa gen okenn peyi k ap ka rebati pandan ke jèn li yo pa gen lòt opsyon ke yon zam pou detwi frè yo. Nou tout gen wòl pa nou pou n jwe. Si w se yon jèn sou katye a, ou gen wòl ou pou jwe. Pa itilize yon bagay k ap detwi, men pito itilize yon fòmil k ap sèvi katye a, k ap sèvi kominote a. Ou sipoze rekonèt ke ou gen potansyalite, ou gen valè. Ou pa sipoze kite yo ap sèvi ansanm avè w pou detwi, men pito pou konstwi. Si w se yon manman, voye pawòl sajès nan zòrèy pitit ou. Paske manman se poto mitan. Oken peyi pap ka bati san manman l. Si ou se yon lidè kominotè, kòm yon pastè, yon prèt, pwofesè, leve vwa nou pi wo pou pataje verite a. Si ou se yon moun ki gen mwayen ekonomik, peyi a pa ka rebati san ou. Pa kouri kite l. Si ou se yon politisyen, kite pouvwa sèvi pèp la. pa itilize pouvwa kont pèp la. Paske Ayiti pap ka chanje si nou yonn lòt pa deside chanje. Chanjman pa gwo diskou. Chanjman pa gwo pwojè. Chanjman se yon egzèsis. Chanjman se deside pa fè mechanste, pa fè fo pwomès, tout sa w wè ki posib, pwofite l. Pa bliye, rekonsilyasyon an kòmanse pa yon sèl mo, padon. Epi yon sèl jès. Ann met tèt ansanm.